Bonjou, bonjou, bonjou, kòman nou ye? So, maten an la, M pral remet kalezo kont li an. M pral remet kalezo kont li an paske kalezo fè moun yo ap joure m sou Instagram, sou tout Facebook, gwo betiz, m se yon bouzen m di sim dat. Ok m pa gen pwoblèm, li vin fè afè l, li poste kamera l epi li pibliye l. Epi mwen menm, m pap ka gade l nan je. E sa m pral fè l nan pi di wi. M konnen nou pral pale, m konnen kalezo pral fache men m pa may paske mwen menm lè l tap fè m sa l tap fè m nan. Li te gen kran, kèl pat fèl mal pou mwen, enben cheri maten an la, Nini bèl konplo wi Nini, bèl konplo, ou wè maten an la, ti spaghetti kap fèt poun rele kalezo vin manje, epi mwen menm map fè yon ji spesyal pou kalezo, Nini, a bon, ou gen sitwon la Nini, ok, ok cheri, al montre nou ti manje kap fèt, an. Ti manje kap fèt. Manje kap fèt. Pou kale zo yi tout sa. Men wè. Pou kale zo. Pou kale zo pou ni vite. Pou manje mati an. Pou kale met li pou li. An. Nou wè se m tap kite kale zo pase sou mwen kon sa. Kale zo fè mwen aksyon kon sa. Gade tout entènet nan sou do m depi yè swa. M ap pran betiz. Epi pou m pata remet kale zo pou sa. Antouka cheri, wè lap fin manje bon ti manje sa, m pral bwonze. M pral fè twalèt deba m. Lap bwè yon ti dlo bòbòt. Lap bwè yon ti dlo bòbòt. E sa m santi m ka fè l mwen menm pou m remèt li l. Paske se bat chyen an tann mèt li. Bat chyen an tann mèt li. Fò l te ka atann a sa. Antouka mwen menm, m pral antre nan douch lan avè nou. E m ap montre nou menm wi. Nou pa p, nou pa p wè bagay la men m ap montre nou. M ap fè twalèt mwen, m ap ba l bwè dlo a. M ap fè ji a dlo a boule. Ti manje kap fèt. Ti manje kap fèt. Nap kite ti manje a fin fèt. Nini, wap banm yon vè spesyal apre sa wap jete li wap sèvi avèl ankò. Wap peyem li wi. Ah, map peyew li, sa pa anyen, map peyew li. Banm yon vè Nini, banm yon vè paske e wout douch m pral chèche la mwen menm. Pa gen pwoblèm non. E, map fè nou, apre sa pou rele wi, men manje a preske pare. Wè ti tèt vè sa, ti tèt vè sa, men. Nou wèl byen, map antre nan douch la avèl, map fè twalèt mwen, map vin sikrel, dlo twalèt la, map pri je sitwon ladanl, epi m met glas ladanl pou kalezo, lèl fin manje poul bwèl, paske pou koukou.

Sa. Men li sa. Ou ka fèt men ladan l lan. Manch lan. Wi. Pou m ka jwenn dlo a. Oubyen fò ta banm yon bòl plastik. Ou tou jete sa. Paske mwen menm fò bagay la byen prepare pou kalezo. Byen prepare pou kalezo. Sa va rive la.

Mwen ap pon di wane. Sa sa e pou mwen yon. Sa ti bol la men. Ti bol la se. Se pou mwen ka bese pou mwen fè pale mwen yon.

Manti. M konnen nou pral joure men pou moun pa fè m kou, depi ou fè m kou m ap renmen tou l. Ok. Eske w la cheri? Ti moun yo ap ka wè tout bagay non nou wè. Wè tout bagay.

Kato vokalis ou fin fè yon aksyon parèy fè mezi moun entènèt la ap jourem gade dat lap fon bèl ti feyton tou anbo se Nou wè guys so nou wè m konnen nou wè byen so m pap pran manti guys m pral fè ti tèt ji a pou kalezo m sorry m sorry ni pou nou ni pou kalezo paske m konnen nou pral jije sa m fè a trè mal men Bondye fè nou wè jan nap jije m tou ok. Dezole Nini Mizè fanm se pou tout fanm ou konprann Rete pa lave pwazon kot sitwon an Nini Ou wè bon m pa vle depoze sa menm pou n pa panse m chanje dlo a e sa pou m depoze ou konprann sa konsi banm sitwon an Nini banm sitwon an Nini Nou wè men men Nini m pa vle depoze dlo a menm pou n pa panse m chanje dlo a Sa la.

San benyen. Humm. Fòw veye machin moun mwen wi lèl rive. Kòm tou e jil ap vin jwenn map fèl pa konn anyen. Nou. Nap konnen lè lap vini wi. Li toujou ap pase mizik lwa nan machin li byen fò nap konnen. Evre evre evre evre. Ey eske Siw kite kamera pase ou panse nap wè yon video tout nap fè nap manje. M pa bezwen nan sere kamera non epa vre. Sa w panse Milo? Mwen pa sispèk. Li pa, m pa kwè l ap sispèk anyen. M pa kwè. Sèlman l ap wè n ap fè yon videyo lè n ap manje. Ou konnen nou toujou sou kamera lè n ap manje. Ou pa konprann? Nou toujou ap fè tiktok. Li ka panse ke Sa gad on koman l bay kalezo Jezi. Eeii. Mwen menm kè m fè m mal.
Ti nèg sa gen tout fè mal. M pa konn doulè l Mimi, kou pou kou.
Sa w fè lòm bon Jerry ri sa wi cheri. La chen an tann mèt li. Glase 2 grenn sa ap sifi wi li pa twò su. Fò m mete l glase bon jan glase a wi. E Mimi, e ou gen lòt ju? Ou te ka bay Niki yo, lòt moun yo.